Pa pèmèt yon grenn panse negatif bon sou ou. Ou sipoze konbat yo, pa pèmèt youn bon sou ou. Depi ou wè se panse, ou gentan konnen kisa k panse negatif. Chak fwa ou wè panse negatif la vini, pouse l, voye l ale paske l pa bon pou ou. Fè egzèsis, mache, sa yo ap fè w ekate de pwoblèm yo. Ou sipoze fò devan difikilte yo. Ou sipoze Pi fò pase pwoblèm yo. Pa kite pwoblèm yo depase w. Pa kite estrès la kouvri w nèt. Nou konnen gen moman nan lavi ou kapab kriye. Ou kapab nan difikilte men. Salut tout moun, byenvni nan fanmi an, jodi a m vin avèk yon bèl ti video pou nou, men byen avan map di mèsi avèk tout moun ki abòne ansanm avèk chanèl la, mèsi enfiniman sa fèm plezi, e ou menm kap gade ti video sa ki poko abòne, Map mande w silvouplè abone, like, kite yon kòmantè pou dim kisa w panse e pou fè pati de Loreus Family. Jodi a la mes amour mwen vini avèk yon ti video ke m pa fè dabitid men pandan ke mwen te nan travay la mwen jwenn yon tablo yon tablo de fòmasyon ke yo mete kote ke Ou ka jwenn tout yon seri de fòmasyon ke ou bezwen. Yo te afiche yon seri de bagay ki pale de strès avè depresyon. E m konnen kòman bagay sa a ap fè anpil ravaj nan lemond antye. Se pa sèlman an Ayiti, se Tout kote nan mond lan, gen anpil moun ki soufri maladi sa ki se depresyon, anksyete, strès, yon pakèt pwoblèm. Tout bagay sa yo, nou konnen y ap pase toupatou nan lemond epi m di, vwala, m sipoze fè yon videyo sou sa. Pandan m jwenn enfòmasyon sa yo, m konnen gen moun ki pa jwenn yo, e pa tout moun ki jwenn enfòmasyon sa yo. Paske anpil anpil nan nou ap soufri. Moun ki Ayiti ap soufri de pwoblèm ensekirite, pwoblèm e e tout sòt de pwoblèm nou konnen k ap pase an Ayiti yo, nou konnen. Sa yo, y ap fè tèt ou anvi pati. Pafwa w rete tèlman pwoblèm sa yo ap bwouye nan lespri w, w ap chache solisyon ou pa ka jwenn, bagay sa yo ap fè. Nou santi nou pa byen. E nou menm tou ki nan peyi etranje nou konnen kòman strès la ye, kòman pwoblèm yo ye nan kò nou. Menm si n al travay, menm si n ap fè, n ap regle tout afè nou, n ap regle biznis nou, men nou toujou gen pwoblèm k ap ravaje lespri nou. Strès avèk depresyon Se yon, se yon koze pa yon pwofon tristès. Chak jou nap pran strès, nap pran pwoblèm. Lè nou gen yon tristès pwofon, lè nou gen yon pwoblèm kap ravaje nou, epi pwoblèm sa a fè nou pa ka dòmi, pwoblèm sa a fè nou pa ka fè travay nou byen, nou gen dwa al nan travay se avèk pwoblèm nan nap panse, nou pa ka jwenn solisyon pou li. Tout sa nou fè, nou priye, nou fè tout sa nou gen pou nou fè. Nou pa ka jwenn solisyon pou pwoblèm yo. Ebyen pwoblèm sa yo lè yo vin akimile, yo vin ba nou tout tristès sa yo, yo fè nou santi tèt nou anvi pati, tèt nou anvi eklate, nou santi nou pa byen, gen yon seri de bagay k ap pase nan lespri nou, kòm si tèt nou menm son, tèt nou son machin k ap vire, k ap vire, k ap bay, k ap bay sekous avèk. avèk lespri nou. Ebyen, nan enfòmasyon sa yo ke m te li a, pou nou ka konnen ki lè nou genyen depresyon oubyen strès, yo ba nou sentom psikolojik e sentom fizyolojik. Ki sa nou kapab santi kòm sentom, kòm bagay ki ka fè nou konnen ok, mwen gen depresyon, strès ap anvayi m, bagay sa yo ap bagay mwen, m gen maladi sa ki se depresyon an. Yo di nou konsa, premye bagay la ki se sentom. Psikolojik. Nan sentom psikolojik la, yo di w li fè w irite. Nou konn santi nou irite. Pa egzanp, yon moun ka pale ansanm avè nou la tou dousman, nou santi nou pa, nou pa gen, nou pa gen san poze pou nou ta pale avèk moun poze, nou santi nou ta sote moun nan tèlman nou santi nou gon, nou gon san irite, kòmsi nou, Nou egzajere, si m ka di l konsa. Li fè nou irite, nou toujou santi nou gen dòmi, nou fatige, ensatisfaksyon laboral, kòm si ou santi ou pa satisfè de travay ou, ou toujou santi ou bezwen yon plis, tout bagay sa yo anksyete, sa yo se sentom. Psikolojik, sa se bagay kap pase nan tèt ou. Sa ke w santi. Men bezwen fizyolojik la, sa bagay wap santi nan kò w. Sa e pa bagay kap pase nan tèt ou nan sa wap panse non, sa se nan kò w. E li fè tansyon vin wo. Yo di w elevasyon de presyon ateryèl. Li fè tansyon wo, li ogmante rit kadyak ou, li fè kè w ap bat fò. Epi li ogmante kolestewòl nan san w. Apre sa, ki sa l fè? li ba w tèt fè mal, li ba ou difikilte pou respire, li ka ba w vant fè mal, oubyen ou gen pwoblèm nan figi ou, ou ka wè ou vin gen anpil bouton ap pete nan figi ou, yon seri de bagay ou pat konn abitye genyen ou ap genyen. Sa se sentom fizyolojik ke w kapab genyen. Ok, apre sa, apre nou fin gen sentom yo, yo ba nou 8 konsèy ke ou kapab pran pou konbat avèk strès ki e depresyon sa yo. Koman nou kapab konbat ansanm avè yo mes amour? Premye bagay yo di nou se pou nou gen panse pozitif. Paske lè ke nou gen depresyon, nou gen strès, nou toujou gen yon seri de panse negatif. Nou toujou gen yon pakèt vye panse k ap monte nan tèt nou, nou anvi fè tèt nou mal, nou pa anvi viv ankò paske pwoblèm yo vin depase nou. Nou bezwen konbat avèk bagay sa yo pou nou mete panse pozitiv, pou nou mete bon panse nan tèt nou, pou nou pa kite bagay sa yo bon sou nou paske sinon, Nou ka fè tèt nou mal tout bon paske nou wè se sa k ap pwone nan sosyete a jounen jodi a. Anpil moun pa vle viv ankò, pa vle kontinye viv ankò. M sonje m te fè yon videyo sou sa tou dènyèman, m te avèk yon moun ki te lage tèt li nan yon wout tren. Sa pase tout kote, moun ap anvi tiye tèt, moun anvi fè tèt yo mal, anvi fè yon pakèt move bagay avèk lavi yo. Se pwoblèm yo k twòp, se difikilte yo, yo pa ka simonte yo, tèt yo pa kapab avè yo. Dezyèm konsèy, konbat panse negativ yo, pa pèmèt yo bon sou ou. Wè li? E sa l di la? Pa pèmèt yon grenn panse negativ bon sou ou. Ou sipoze konbat yo, pa pèmèt youn bon sou ou. Depi w wè se panse, ou gentan konnen ki sa k panse negatif. Chak fwa w wè panse negatif la vini, pouse l, voye l ale paske l pa bon pou ou. Lòt bagay ankò se pou w rekreye w, chèche ti anbyans, chèche ti bagay k ap fè kè w kontan. Menm si bagay la, pwoblèm yo p ap sòti nan tèt ou nèt, men w ap santi w soulaje, w ap santi w soulaje, ou sipoze rekreye w nan bagay ki bon, nan bagay k ap fè kè w kontan. Toujou ri, nou tande, toujou ri, fè kè w kontan.

Ou sipoze toujou fè kèw kontan, toujou ap ri, chache bagay ki pou fè. E sa fè, moun kap fè video pou fè moun ri yo, se bon bagay. Lè w monte sou YouTube la, w jwenn ti video prank, gen yon seri de bèl ti video kap fè kèw kontan, moun kap fè humour yo. Sa yo vreman enpotan, yo itil nan lavi a menm. Sa yo vreman bon. Lòt bagay ankò. Mwen pa vle pèdi li.

Fè ti egzèsis, mache, manje bon manje k ap bon pou sante ou, manje sen, bon ti manje, manje salad, manje fwi, tout bagay sa w ap eseye, tout bagay sa w ap rilaks ou, ap fè w santi w byen, fè egzèsis, mache, sa w ap fè w ekate de pwoblèm yo, sa ap fè w Ekate de move panse yo. Sa fè w ekate de tout sa k ap pase nan tèt ou ki pa bon yo. Sa vrèman enpòtan. Lè m ap li l, m pran san m, m pran tan m, mwen li tout bagay sa yo paske m konnen l ap bon pou mwen. Paske pafwa m rete. Jan wè di ou santi w ou santi yon ensatisfaksyon laboral, pafwa ou santi travay w ap fè a pa ase pou ou, ou gen anpil pwoblèm, ou gen anpil strès w ap jere, ou gen anpil bagay ke w ta renmen fè, e travay w ap fè a on ti kal lajan l ap ba ou. E lè fini ou gen dwa ap chèche lòt bagay pou w ap antreprann, yo pa ka mache, tout bagay sa yo ap ba w pwoblèm. Pafwa w ap santi Ou ta sipoze ap kriye, ou ta rele anmwe, ou ta ah gen anpil bagay kap pase nan tèt ou, e sak fè lè ou wè yon moun ap fè tèt li mal se pa fòt li. Pafwa li pa ka konbat ou byen li pa jwenn kèk konsèy, li pa jwenn li pa jwenn moun nan antouraj li ki pou edel, ki pou dil konsa swa fort. Ou sipoze fò devan difikilte yo, ou sipoze Pi fò pase pwoblèm yo. Pa kite pwoblèm yo depase w. Pa kite estrès la kouvri w nèt. Nou konnen gen moman nan lavi ou kapab kriye. Ou kapab nan difikilte men pa kite yo depase w. Lè move e panse negatif yo ap vin nan tèt ou, Kouri dèyè yo, rele dèyè yo, paske y ap detwi lavi w. Vye panse sa yo ap detwi lavi w. Fèt atansyon, fè anpil anpil atansyon avèk vye panse sa yo. Paske pwoblèm yo, n ap toujou gen pwoblèm. Kèlkeswa sa nou fè, menm tout ti konsèy sa yo, e konsèy yo ba nou pou ki pou ede nou konbat, men pwoblèm yo p ap fini. Pwoblèm yo pap fini, se sak fè nou bezwen konsèy sa yo, nou bezwen pawòl sa yo pou nou kapab konbat avèk strès yo, avèk pwoblèm yo, avèk difikilte yo, pou nou kapab pot viktwa sou yo. Lòt bagay ankò mes amours, se eseye pou disfrutal, eseye pou pale avèk moun, pale avèk moun, imajine bagay pozitif, Lè w pale ansanm avèk moun, pafwa ou pa bezwen pale ansanm avèk yon moun. Si depi, si ou gen yon bon zanmi, ou gen yon bon zanmi ou ka pale ansanm avè l, ou pa bezwen rakonte moun, m pa di pou al rakonte moun vi prive ou, al rakonte moun yon seri de pwoblèm, bagay sekrè ou genyen, nou konnen ki jan, ki jan mond lan pyeje, ou pa sipoze rakonte moun tout bagay, men pafwa li bon pou pale ansanm avèk moun. Si w gen yon, yon moun ki pi gran pase w, swa avèk manman w. Nenpòt moun ke w alèz la, ou ka pataje kèk bagay ansanm avèk li, sa ap fè w santi w pi byen, sa ap fè w, e kòm si ou t ap rimine yon seri de bagay sitou lestomak ou, sa ap fè w santi w pi byen. Imajine bagay pozitif nan relasyon w avèk lòt moun. Lè w gen moun nan antouraj ou, ou pa sipoze ap Imajine yon seri de move bagay, panse moun ka fè w mal, panse moun ka fè w sesi, bagay sa yo ap aji sou mantal ou. Y ap aji nan panse w mal. Ou sipoze panse pozitif nan relasyon ou gen ansanm avèk moun. Epi apresa yo di n pa kritike. Pa kritike moun. Ou bezwen viv lib, ou bezwen santi w lejè. Pa kritike moun. Pa pale moun mal. Jis viv vi w nòmal pou w ka santi w byen, pou w ka santi w lejè. Nou wè, yon bagay moun espanyòl k ap pale de bagay sa yo, se pa kòmsi yon ayisyen ki ekri l pou di se nan kominote pa nou an ki gen bagay sa yo, men se tout kote. Apre sa, planifica tu trabajo, planifye travay ou yon jou avan. De chak grenn lè yo, de ola a ola. E sa fè li bon lè nou gen ti kaye nou. Pa egzanp, menm si ou pa al travay, ou pa gen yon biznis wap fè, menm si se nan kay, lakay ou yo, son mè de fami ou byen son ti jèn ou byen si se lekòl ou prale, kelke swa sa wap fè a, note l. Note l nan yon ti kaye ou byen nan telefòn, nan Samsung nan gon kote ou ka note. Ou ka di maten an map leve, map fè tèl bagay. Nan tèl lè men sa map fè, nan tèl lè men sa map fè. Epi, wap wè jounen an pase swa nan men ou. Jounen an pase slow, lap pase swa. Ou sipoze planifye tout sa w gen pou fè. Mete lòd nan lavi ou sa ap ede ou avèk strès yo. Sa ap fè w pa strese. Lè ke ou lage vi ou an dezòd pasi pala, sa ap fè w plis strese. e sa ka mennen plis pwoblèm nan tèt la. Pafwa nou konn wè moun yo nan lari a, y ap mache, y ap pale, tèt yo konn pati, nou pa konnen ki sa k ap pase yo. Ofon, nou pa konnen ki sa pwoblèm nan ye. Men, bagay yo anpil mes amours. Ok, nou wè sa yo di la, lè w planifye travay ou, Ou planifye travay ou depi davans, jodi a ou planifye kisa ou pral fè demen si Dye ve, ebyen sa ap fè w pa sipriz de kèk bagay k ap vini epi ou pap gen strès tou. Apre sa, pratike respirasyon pou rilaks ou. Ou respire, ou rilaks ou, apre sa spesyalman respirasyon abdominal. Ou wè? Yo konn di, gon seri de bagay depi ou timid, ou vrèman santi ou timid nan bagay la, avan ou fè bagay la ou respire pwofondeman. Ou rete, ou fon ti fèmen zye ou, ou respire pwofondeman apre sa ou. Sa ap fè ou pran desizyon an yon lòt jan.

Mpa konnen. Ou byen tande mizik an jeneral. Mizik rilaks ou byen mizik an jeneral. Sa se dènye bagay mwen twouve ankò ki vreman enpòtan e bon. Tande mizik. Ou rete lakay ou la ou pap fè anyen. Si w paka soti pou mache, tande mizik. Si w se kretyen, mizik adorasyon, mizik ou konnen, w ap adore, sa fè w bliye yon seri de pwoblèm, sa fè w bliye yon seri de bagay. Depi w lakay ou, ou bezwen motive, ou bezwen fè travay ou pi rapid, tande mizik. Se sa k fè, mwen voye yon gwo kout chapo, tout moun k ap fè mizik, moun k ap fè e... ki ap fè komedi yo sa yo vrèman bon moun kap sa yo ede nou pou lavi nou sa yo vrèman vrèman bon mes amour map mande nou tanpri pran ti konsèy sa yo menm si ou pa ka pran tout ou pa ka fè tout men gen kèk ladan yo depi ou santi ou ka fè yo fè yo pou kapab konbat avèk strès sa yo ki gen nan mond lan pou kapab konbat avèk vye bagay sa vye maladi sa ki se depresyon. kap ravaje nou. Pafwa ou ka fè depresyon ou pa menm konnen menm. Men, si w santi ou vreman tris, anpil anpil, ou gon tristès pwofon, ou pa ka dòmi, gon seri de bagay kap manje ou, kap, ou santi vant ou ap fè w mal toutan, on bann bagay ap pase nan tèt ou, sa ka fè w fè depresyon, sa kapab yon atak depresyon, ou bezwen konbat bagay sa yo. Ou bezwen konbat yo pou w kapab santi w ap viv alèz. Ya mes amours se tout sa pou video sa map di merci avek nou tout ki te pran ti tan pou te gade video sa pa bliye like abone kite yon komantè pou dim kisa w panse epi nap wè byen vit nan yon lot video bye bye je vous aime.